Kòman nou ye? Se Mèsidye wi. Nou bliye mwen? Mwen gen 35 lane sou tèt mwen, menm laj ak sa nou rele pwojè demokrasi nan peyi Dayiti. Kòm nou te konnen deja, difikilte ekonomik nan peyi isit te fè m oblije mande fanmi m ak zanmi m sipò pou m te ka lage pye m, jete m Brezil. Enben, lè m rive Brezil, nou te jwenn ti travay, ou travay tankou bèt, travay nou pa t panse n te ka fè, sa te pèmèt nou jwenn lamanjay epi rive sere ti lajan, Nou voye bay fanmi an. Se konsa sa ye depi 2015, ane nou te pati kite peyi Dayiti. Kòm nou tande l nan radyo ak televizyon zòn Jiyè 2021 yo ak anpil lòt konpatriyòt, nou te deside kite Brezil pou ale Etazini. Fò m di nou klè, se pa foli non n te genyen, n ap chèche kote dlo a koule pi fre. Dayè nou pa menm gen papye menm. Frè m ak sè m yo ki nan peyi sa a, se pa de mizè non nou pa pase anba vye bèt sovaj ak chèf k ap dechèpiye nou nan pran tout ti kòb nou te pote. Yo bat nou, yo vyole sè nou, madanm nou, pitit fi nou, yo joure n makak, vye bèt, nou rale souf, nou kriye, nou jemi, men nou reziste. Apre anviwon 2 mwa kalamite, plis pase 10 mil Ayisyen, san konte timoun ak ti bebe, nou rive sou fwontyè Etazini ak Meksik. Anpil nan nou rive san anyen. Gen nan nou ki pèdi pitit yo. Gen menm ki pa rive paske yo mouri nan wout. Nou deside chèche kout lavi fè kwen, nou pran tout fòm imilyasyon ak desepsyon, nou wè tout koulè lamizè. Nan moman m ap pale la a, gen anpil konpatriyòt yo gentan pimpe tounen. Bon, si se lakay yo pimpe nou tounen, nou ta dwe rale yon souf. Men, ki kote sa? Hum! Kote n pral rale souf sa pa bò isit? Nou te kite lakay pou pa bon, sizan apre, sa vin pi pa bon. Paske sistèm k ap aplike lakay se yon sistèm ki bon pou yon minorite zuit, pandan majorite a ap kwoupi nan kras ak lamizè. Menm sistèm apartheid sosyoekonomik la ki te pouse do nou ale. Nou tèlman devenn, gen nan nou ki gen 5 lane, gen ki gen 10 lane depi n ap viv Chili oubyen Brezil, epi yon bon maten, nou wè n tounen nan zantray nou, nou konsidere kòm yon lanfè. Bon, mezanmi, kisa nou fè ki mal? Nou pa desandan Desalin menm jan ak sila yo k ap byen viv yo? Èske nou pa moun ase pou n ta merite yon ti mòso nan gato richès peyi a yon minorite akapare depi ti konkonm t ap goumen ak berejèn? Jodi a nou nan mwa septanm 2021. 35 lane depi nou rantre nan pwojè demokrasi, 35 lane depi n ap pratike kòripsyon kòm prensip nan peyi a, nou pa janm fè anyen pou majorite k ap twoupizin'n lamizè a. Nou gagote 35 lane sa yo. Chak jou ki jou, kantite Ayisyen k ap kite peyi a pa sispann ogmante. Malgre nou wè anpil lòt konpatriyòt ap mouri anba je nou, nou rete kwè vi miyò a se deyò n ap jwenn li. Ou pa ta di, Ret isi se egziste, vwayaje se viv. Jodi a nan peyi m Ayiti, se katouch k ap chante, moun ap asasinen, moun ap kidnape, grangou ap fann trip pèp la nan yon peyi ki pa menm gen travay, nan yon peyi kote lajenès fin depafini. Tout lòbèy politik yo ak enjistis ekonomik yo pouri lavi majorite moun k ap viv nan peyi sa a. Kisa n ap fè ak peyi a? Men ap pimpe n tounen pa pil ak pa makòn. Ki sa n ap vin regle? Nou santi nou wont anpil lè n konsidere ki jan Ayiti tounen yon ranyon nan rejyon an, pou n pa ta di nan tout mond lan. Se pa pou sa zansèt nou yo te batay. Sa n ap viv la pa gen anyen pou wè ak ideyal libète byennèt papa nasyon an. Mwen menm, Mèsidye, nan non tout lòt konpatriyòt ki mouri nan wout pou ale kay Tonton Sam, sa yo gen tan voye tounen, Sa yap voye tounen demen nou di nou bouke nou soufri twòp nou plenyen twòp kiyès vre kap vin batay pou ayiti reprann eskanp fil li lè li tan pou nou antann nou ann mete ayiti devan ann fè yon pak yon akò global pou nou mete ayiti sou ray devlopman ak ekonomik padan omwen 25 lane kap vini yo ann fè akò sa pou 2 pitit mwen yo pa pati ilegal al pran imilyasyon lòt bò dlo menm jan sa rivem. Pa gen wout pa bwa, se la a pou nou ale. Yon pi bon Ayiti, se sa nou vle. Nou vle viv nan peyi nou. Nou bouke bay lòt peyi fòs travay nou. Nou vle mete konesans ak konpetans nou pou devlopman peyi nou. Nou vle itil lakay nou. Pou sa fèt, dwe gen lòt moun ak yon lòt lidèchip ki pi eklere pou poze pwoblèm yo nan nannan yo, yon lidèchip kote vi tout Ayisyen konte. Yon lidèchip ki baze sou kreye richès pou chak grenn Ayisyen. Yon lidèchip k ap pote bon jan solisyon ekonomik ak sosyal. Sitwayen, an n pran responsablite nou nan sans sa a. Yo voye m tounen lakay mwen, m pa gen lechwa. Se goumen. Wi, goumen pou sa chanje. Goumen pou lavi. Goumen pou bon jan byennèt ak sekirite. Mwen menm, mèsidye, m ap goumen pou yon akò global 25 lane ki charye senk gwo priyorite sa yo, sekirite, envestisman, edikasyon, bon jan kondisyon travay, tranzisyon ekolojik. Akò jis pou separe pòs yo pa janm bay rezilta, ann fè yon akò global pou sove peyi a sou 25.
Toutouni Mouvman Nasyonal pou Transparans!